Donk se son gwo klasik ki pral rive la a pati de madi. Mwen kwè ke lè w konsidere sa Real Madrid ap fè sezon sa a e lè w konsidere sa Bayern Munich ap fè sezon sa a, ou ta kapab di genyen yon, tankou m ta di w, li depaman. D'une part ou gon Real ki solid lidè nan chanpyona Despay lan e d'autre part ou gon Bayern Munich ki li menm penpennen tout sezon an nan Bundesliga a o pwen ke rete plizyè jounen pou Bundesliga fini gentan gon chanpyon e chanpyon an pa rele Bayern Munich se Bayer Leverkusen ki ranpòte tit lan an Allemagne ane sa a men m tap di ke se vrèman On gwo duel istorik ki pral gen la e mardi nap remake ke m komanse emisyon an avek match sa e pa rapo a sa match sa reprezante evidaman nap gen pou n vini sou m ta ka di aktyalite weekend nan ki gen match liga ki gen match chanpyona dangletè yon chanpyona eksitan pasyonan tou ki pa lwen rive nan bout li san bliye lot nouvel men mwen panse ke real bayern nan. pral fè etensèl tankou Real City a, anpil moun te trè kirye gade match sa pa rapò a sa City reprezante nan foutbòl ewopeyen an, pa rapò a sa Guardiola reprezante, e evidamman pa rapò a sa gwo manman Real Madrid reprezante nan istwa Champions League lan, nan istwa foutbòl mondyal la. Bayern Munich ankò gen plis istwa ke Manchester City. Menm si istwa resant City te gen ladan l yon Champions League ke yo ranpòte, yon final ke yo pèdi, men mwen kwè ke Bayern Munich evidamman e le poids de l'histoire, li difisil pou fè mye an tèm de pwa istorik an Champions League kon duèl Real Madrid-Bayern Munich. E m ka di nou ke 2 ekip sa yo, yo jwe. 26 fwa deja nan istwa konpetisyon an, alò koup dewòp dè klèb chanpyon e lig dè chanpyon melanje, donk la grand champions league tankou jan m sot di l talè a, yo jwe 26 fwa deja, avèk 12 viktwa pou Bayern Munich kontre 11 viktwa pou Real Madrid. Donk Bayern ap mennen 12 11 nan fas a fas li. ak Real Madrid nan zafè Lig dè Chanpyon. Gen 3 match nul ki fèt antre 2 ekip yo. Donk, se 2 ekip ki jwe anpil youn kont lòt nan istwa konpetisyon an. Nou di ou deja ke se 2 ekip. pami ekip ki pi titre yo, e se egalman 2 gwos regilarite nan istwa konpetisyon an. Se 2 ekip ki, tankou m ta di w, yo toujou la, e yo pa jis la pou yo la, yo la pou yo konpetitif, yo la pou yo rive jiskobou. M kapab di nou ke statistik yo rapòte ke nan fòma aktyèl Lig dè Chanpyon an, sa vle di fòma de. de Champions League tèl ke l egziste depi 92 la, Real Madrid ak Bayern Munich se 2 ekip ki rive pi souvan an demi final. Real Madrid ak Bayern Munich se 2 ekip ki rive pi souvan an demi final depi les 33 années d'existence de la Champions League. Real pral fè 17 tièm demi final li la de 92 a dat. e Bayern Munich pral fè trèzyèm demi final li sou menm peryòd la. Se kanmenm son gwo bagay paske n ap pale de ki sa la? Yon peryòd de 33 zan, ann di 32 zan, de 92 a no jou. Real fè 17 demi final an 32 zan. Sa vle di. Sur plus de la moitié de la compétition, sou peryòd sa, Real fè demi final. Pratikman une fois sur deux, Real rive an demi final. Se yon gwo gwo gwo regilarite paske nou pa p pale de yon peryòd de 5 an kote yon ekip gen dwa gen yon bèl peryòd. sou 5 an, sou m pa konnen, sou sou 3 zan, etsetera. N ap pale de 33 zan epi 17 fwa sou 33, yo rive an demi final. Bayern fè 13 sou 33. Bayern ak Real se yo menm ki rive pi souvan an demi final. E se donk san sipriz tou ke match-up sa a, Bayern Munich-Real Madrid la,

8 fwa, se kan menm bokou. Pa gen okenn duèl nan istwa Lig dè Chanpyon an ki repete pi souvan ke sa a an demi final, Bayern Munich, Real Madrid. E sou donk 7 demi final Bayern Munich, Real Madrid ki fèt deja nan listwa, Bayern elimine Real Madrid 4 fwa, e Real Madrid elimine Bayern Munich 3 fwa an demi final. Donk nou wè Bayern gen avantaj istorik la sou Real Madrid de manyè m ta ka di lineyè, donk tou match konfondi 12 11 Bayern ap mennen, yon ti avantaj tou kout e nan match a eliminasyon dirèk yo tou. Bayern ap mennen. Sa vle di Bayern elimine Real Madrid 4 fwa, Real Madrid elimine Bayern Munich 3 fwa. La nap pale de duel ki fèt an demi final sèlman. Paske yo konn kwaze tou san ke se pa demi final. M ka di nou pa egzanp kan 2016, 2017 Bayern te tonbe kont Real Madrid. Real Madrid te bay Bayern Munich tike ale retou. Don match retou la. ki t al fini nan pwolongasyon avèk le triple de Cristiano Ronaldo nou sonje sa ok si se vre ke lè w gade istwa fas a fas sa w ap wè ke Bayern gen yon leje avantaj e de pwen de vi kantite fwa l elimine Bayern Real Madrid an demi final e de pwen de vi jeneral sou lè match jwe men dènye tan sa yo. avantaj la plis Real Madrid ke Bayern e mwen sonje gon peryòd men lè sa la map pale la se debi 2000 wi e lè sa m fèk ap rantre nan afè kwonik spòtif epi lè premyè zane e la map pale de 2003, 2004, 2005 Bayern yo te konsidere Bayern tankou m ta di w la se te yon bèt nwa pou Real Madrid an se sans ke Li te genyen Real Madrid anpil e ekran la te konsiderab. Men, depi kanmenm yon sèten tan, Real Madrid genyen Bayern Munich pi souvan ke Bayern genyen Real Madrid. Ok, Real gen avantaj la pi souvan sè dènye tan. M kapab raple nou pa egzanp ke sezon 2017, 2018, Real elimine Bayern Munich an demi final. Real sa te sou wout pou l al pran yon lòt tit de chanpyon de Champions League. Sezon 2016, 2017, m sot di nou sa an kar de final avèk le fame triple de Cristiano au retour, an pwolongasyon Real elimine Bayern Munich tou. E te gen 2013, 2014 tou, a lepòk deja Ancelotti te nan Real Madrid. Se. Decima, donk dizyèm Lig dè Chanpyon nan istwa Real Madrid, La Decima, ke yo pran an 2014. Ancelotti t ap antrene ekip sa a e sou wout konsekrasyon Real Madrid la, yo te ekante Bayern Munich, yo te elimine Bayern Munich an demi final avèk yon fame 4 zewo. O retour a Munich, le Bayern Munich de Pep Guardiola, a l'epòk, te pran rakle nan men Real Madrid Ancelotti a. Donk, anpil chòk antre 2 ekip sa yo, anpil chòk. Fò m di nou ke lè Bayern ap rive an final tou, lè Chelsea pral chanpyon sou Bayern Munich an 2012, le Bayern de Jupp Heynckes, Bayern sa a 2011-2012, li elimine Real Madrid nan tiwobi. Avèk yon kaskad de rate, Sergio Ramos rate tiwobi, Kaka rate tiwobi, Cristiano rate. Bayern Munich sa a elimine Real Madrid, men Bayern Munich sa a pral malerezman pou li tonbe an final kont Chelsea. Gen vrèman anpil bèl dyèl. Se te jounalis Radyo Ibo a, n ap pale de Jean Pierre, li menm ki t ap bay tout dènye detay sou ekip Real Madrid lan ak ekip Bayern Munich lan. 2 ekip sa yo nou konnen ki pral gen pou jwe demi final Lig dè Chanpyon se pral pou madi 30 avril k ap vini la. Ebyen jounalis lan li menm ki t ap bay tout dènye detay sou 2 ekip yo nan Lig dè Chanpyon an. Avan n ale, nou pral wè palmarès Lig dè Chanpyon an. Depi 1956 pou rive 2023 la, nou pral gade tout ekip yo menmen ki te ranpòte Lig dè Chanpyon an. 1956 se te ekip Real Madrid lan, 57 Real Madrid et 58 Real Madrid, 59 Real Madrid et 60 Real Madrid. Real Madrid li menm ki te pran 5 Lig dè Chanpyon youn kole ak lòt

Nou gen ekip Real Madrid lan ki ta pral pran sizyèm Lig dè Chanpyon lan 1966. 1967, se Celtic Glasgow li menm ki ta pral pran premye Lig dè Chanpyon lan. Nou gen Manchester United ki ta pral pran premye Lig dè Chanpyon lan se 1968. 1969, nou gen Milan ki ta pran l. 1970, nou gen ekip Feywood lan li menm ki ta pral pran premye Lig dè Chanpyon lan. E nou gen Ajax li menm ki ta pral fè yon triple. An 1971, 1972, 1973, ebyen Ajax li menm li ta pral pran 3 Lig dè Chanpyon youn kole ak lòt, e tou swit aprè nou gen ekip Bayern Munich lan li menm tou ki ta pral fè yon triple 1974, 1975, 1976. Ekip Bayern Munich lan li menm ki ta pral fè premye triple l tou nan Lig dè Chanpyon. De 1974 a 1976, aprè ekip Bayern Munich lan li menm ta pral fè triple, nou gen ekip Liverpool lan ki ta pral pran 2 fwa youn kole ak lòt, 1977 e 1978, e nou gen Nottingham Forest li menm tou ki ta pral pran 2 fwa, 1979 e 1980. Aprè Nottingham Forest ta pral pran 2 fwa, nou gen Liverpool ki ta pral reprann ankò an 1981. Nou gen ekip Aston Villa ki ta pral pran l an 1982 e nou gen ekip Ambrez Lerr ki ta pral pran l an 1983. Liverpool ta pral repran l ankò an 1984. Nou gen ekip Juventus lan ki ta pral pran l an 1985. An 1986, FCSB li menm li ta pral pran l. 87, se Porto ki ta pral pran l. An 1988, nou gen ekip PSV Eindhoven nan li menm ki ta pral pran l. An 1989, se te Milan AC. 90, Milan AC ankò. Nou gen ekip Etwal Wouj de Bèlgrad lan ki ta pral pran l an 1991, Baselòn ta pral pran premye Lig dè Chanpyon lan an 1992, Masèy an 1993, nou gen Milan ki ta pral reprann ankò 1994, an 1995 se te Ajaks, Juventus 1996, Borussia Dortmund ki ta pral pran premye Lig dè Chanpyon l e sèl grenn Lig dè Chanpyon li genyen an 1997. Nou gen ekip Real Madrid nan li menm ki ta pral retounen sou sèn nan ankò an 1998, li ta pral pran Lig dè Chanpyon an. Ekip Manchester United lan ta pral pran nan 1999, ekip Real Madrid lan ta pral pran nan an 2000, 2001 se te ekip Bayern Munich lan, 2002 ekip Real Madrid lan li menm li ta pral pran l ankò e nou gen 2003 se te ekip Milan AC an, 2004 se te Porto ki ta pral pran l, Liverpool ta pral pran l an 2005, 2006 ekip Barcelone nan ta pral pran l, Milan AC ta pral pran l an 2007. 2008 se te ekip Manchester United lan, 2009 se te ekip Barcelone lan, 2010 Inter de Milan li menm li ta pral pran l, 2011 ekip Barcelone lan ta pral pran Lig dè Chanpyon an, 2012 se te Chelsea, 2013 Bayern, 2014 ekip Real Madrid lan ta pral pran dizyèm Lig dè Chanpyon l, 2015 nou gen ekip Barcelone lan ki ta pral pran senkyèm Lig dè Chanpyon l, e depi lè sa ekip sa li menm li pa janm pran Lig dè Chanpyon ankò. Nou gen ekip Real Madrid lan ki ta pral fè triple 2016, 2017 e 2018 avèk Zidane, 2019 se te Liverpool, 2020 nou gen ekip Bayern Munich lan ki ta pral pran l, 2021 se te Chelsea, 2022 ekip Real Madrid lan ta pral pran l e dènye edisyon Lig dè Chanpyon ki sot fèt lan se te ekip Manchester City an ki te pran l an 2023.